Coucou mes amours, kòman nou ye so mwen espere ke nou anfòm Jodi an m vin avèk yon nouvo video pou nou Ou menm ki toujou la avèk mwen, ki toujou kòmante, ki toujou pataje konnen ke m renmen nou anpil Men ou menm ki gade on video, de video ki poko abòne ak chanèl la, so pa neglije abòne ak chanèl la, like epi pataje So Ret branche pou nouvo videyo a. Ok videyo kem pote pou nou jodi a mes amour gen anpil moun ki pa konnen ki enpotans dlo genyen. Paske si nou te konnen anpil enpòtans dlo genyen nan lavi nou, nan nou menm, nou t ap toujou fè an sòt ke pou nou bwè dlo. Paske, nòmalman tout moun konnen dlo a li konpoze de 60 a 70 pousan, selon la mòfoloji, e ou konnen tout tout ki sa, ki tout ki enpòtans dlo kapab genyen nan lavi ou menm. Paske, si ou te konnen sa, si ou pa t konnen sa, mwen envite ou, Toujou bwè dlo, paske dlo se yon bon bagay ke li genyen pou ou. Premyèman, dlo a li netwaye kanal ou, li netwaye bladè ou ki se vesi ou, li netwaye l, sa ka, sa rann ou pipi byen. Sa rann ou pipi byen, se de bagay ki ka rann ou pipi byen, e byen klè. So lè w bwè anpil dlo,

Paske ou pat bwè dlo, paske dlo a li lave kanal ou, li lave anndan ou. Yon moun li sipoze bwè 1.5 lit oubyen 2 lit do par jour. Paske se konsa ke li rekòmande pou bwè dlo. M sonje yon fwa. Doktè yo te toujou ap rekòmande m pou m al bwè dlo. Paske mwen pa gen dlo nan sistèm, mwen pa t tèlman gen bagay dlo nan sistèm mwen. Ou konn bezwen pran yon sewòm inikman yo pla, pla, pla nan venn ou. Yo pa ka chèche venn ou. Yo vin santi w ke ou dezidrate. Kisa yo konn abit yo fè w fè? Yo fè w bwè yon, yo fè w bwè dlo jis pou w ka rilakse annapre pou w ka reprann ou. Kisa sa fè fè m di w? Tank w ap bwè dlo. se tan t wap pèdi dlo paske wap pèdi dlo pandan ke ou pral pipi e wap pèdi dlo tou pandan ke wap swe sa vle di ou sipoze bwè dlo ou menm kap fè spò ou sipoze toujou bwè dlo ou menm kòmsi ou nan yon solèy ou cho ou sipoze bwè dlo paske dlo a li bon pou sante a dlo fò rete an bòn sante dlo fò gwosi tou depi ou bwè dlo depi ou bwè anpil dlo bagay sa yo Li fò grossi tou dlo li netwaye kò ou dlo fè fè po a be fè po bèl dlo fè po bèl dlo fò kòmsi ou pa gen bouton lòt bagay sa yo dlo netwaye po li netwaye kò paske dlo a li gen anpil pwisans ladan se sak fè yo toujou yo rekòmande ou sipoze bwè dlo paske li bon pou sistèm ou. Youn nan lòt bagay ankò Ki kapab, se pa lè ke ou swaf dlo pou di ke kèt mwen swaf mwen pral pran yon ti dlo pou m bwè. Ou pa bezwen sa. Inikman, kòm si apre yon aktivite kèlkonk, apre yon bagay ou sot fè, kò a, kò a bezwen dlo a, kò a bezwen dlo a paske tout tan tan wap fè yon travay se tan wap pèdi dlo tou paske Pafwa kon ap fè yon travay ou vin ou tèlman res ou tèlman transpire ou vin swe e a chak fwa ou swe se dlo ke wap pèdi inikman wap pèdi dlo ou sipoze jwenn dlo pou ka ranplasel anpil pafwa moun yo konn toujou ap bwè ji olye yo bwè dlo yo konn plis bwè ji ke dlo paske yes ou ka bwè ji tou men ji efè ji a fè a dlo a paka fèl ou sipoze bwè dlo paske si ou wè si ou fè anpil tan tou Ou pa bwè, ou fè yon piriton ou pa bwè dlo li fè anba ti vant ou, li fè bladè ou, li fè li fè w mal, li vin fè ke li pa kanal la pa ka lave, li vin koz ou ka genyen pyè an nan ren tou, li ka koz ou ka gen pyè an nan ren paske vesi ou ki se bladè a li pa lave paske sak pou lave se toujou bwè dlo, li vin plis ke li vin pa lave, li vin gon pran chans pa pran chans paske m konn rete ou konn pa tèlman bwè dlo. Ou konn tèlman bwè dlo. M konn tèlman pa konn bwè dlo lè m pral pipi l fè m ba ti vant mwen fè mal. Se 2 bagay ki konn fè m ba ti vant mwen fè mal. Se lè m pa bwè dlo lè pou m al pipi l fè m redi pipi vin fè m ba ti vant mwen fè mal avèk ke mwen konn toujou kenbe pipi ki pa bon pou yon moun fè pou kenbe pipi lè m leve tou vin fè m ba ti vant mwen fè mal. Sa se bagay sa yo li ka vin koz ke piske li pa sik anyen pa sikile pa nan bladè ou ki ka koz anba ti vant ou fè w mal ki ka fè w kè fè kèk maladi tou. Paske ou sipoze kòmsi toujou toujou bwè dlo si yo di. Ou ka bwè 8 vè dlo pa jou ki vin ekivo a 2 lit. Yeah. Chak 8 vè dlo pa jou li vin ekivo avèk 2 lit sa vle di nou menm nou sipoze bwè 2 lit dlo. Pa egzanp e fanm ansent yo tou nou sipoze bwè dlo sa k ap ede timoun nan tou, timoun ke w ap pote a l ap ede timoun nan rete an bòn sante. Paske dlo, dlo se lavi. Dlo, si pou fè yon manje fòk gen dlo, pou fè yon lòt bagay, nenpòt sa w bezwen fè a fòk gen dlo paske dlo lavi, se menm jan nan medsin, menm jan yo di konsa oksijèn se yon bagay ki enpòtan nan lavi dèzòm, se menm jan an tou dlo se yon youn nan bagay ki pi enpòtan ankò nan lavi dèzòm. Sa vle di ou sipoze pratike, si yon moun gate tèt ou ak sa. Malgre mwen menm tou se anba mize anba mize se kounya map eseye gate tèt mwen tou poum ka bwè. Gate tèt ou a sa ou pa bezwen swaf pou di kèt m pral pran dlo. Ou jis pase fon ti tan ou wè dlo a bwè li. Gate inikman wap gate tèt ou avèk dlo wap vin wap vin. Wap vin pa fini bwè toujou bwè dlo toujou bwè dlo paske dlo a li bon pou kò a se li ki ka koz ou rete an bòn sante tou paske li bon pou kò a paske tant wap pèdi paske tout sa wap fè aktivite fizik wap fè wap fè spò wap fè manje nenpòt sa wap fè se se kòmsi se yon bagay ki se dlo wap pèdi tou an menm tan se sak fè chak fwa wap pèdi dlo sipoze jwenn yon fason pou pou ou ka bwè dlo pou pou remonte ou ankò se sak fèm di ou ankò ou konn al lopital ou konn al pran yon sewòm Ou yo pa ka jwenn venn ou vin santi ou vin santi dezidrate ki sa ki koz se paske ou pa jwenn dlo ki sa ou konn fè ou fè ou konn voye al bwè ti dlo pou ka relakse ou sa rive m 2 fwa deja lè m te konn pran sewòm ayiti lè konsa pou sa pa rive tou pou pa gen okenn pwoblèm paske ou sipoze bwè dlo si w te konn ki maji ki genyen nan bwè dlo nou tap bwè dlo guys so toujou fè sa byen ke gen anpil moun ki pa renmen bwè dlo. Paske yo pipi souvan nan ou. Lè kanal ou lave, lè tout ou menm lave li bon pou ou. So, se tout ti video sa ke mwen te pote pou nou jodi an. Nou espere ke nou renmen ti video a. E si ou gade video a jiske la, ou renmen video a, pa bliye bay video a yon like, pa bliye pataje e kòmante. E konnen ke m renmen nou anpil. N ap wè pou yon pwochen video. Bye!